Avan tou map envite w abone a chanel lan aktive ti kloch notifikasyon an pou w pa rate kenn video nap poste. Bon kiyès ki pa konn asap frèch? Leogane, Jamèl, Dyèlò poko al chan rabèl. E kiyès tou ki pa konn deplòk? Snap bitch kap kontwole nou money machine. Asap frèch nou konnen son jèn trapè depi aprè premye hit li Baleine Bougie li pa sispann travay. E misye tou li gon stil ki trè remakab ki diferan de lòt trapè yo. Se yonn nan rezon ki fè yo konsidere misye kòm yonn nan pi bon trapè ki gen nan Etienne May la. Stil sa, se prèske sèl ASAP ki te genyen l nan biznis la. Tanto li rap an kreyòl, tanto li chanje vès li a an anglè. Nan yon epòk Steve Jay Born te konn fè l men nou wè l pa fè l ankò. N ap mande kote metòd sa pase, èske l kite l pou lòt trapè ki vin dèyè l yo? Men pou moman sa, Asap Fresh li menm, li toujou ap fè l. E nou ka wè, nan tout dènye mizik misye soti yo, toujou gen kèk mo anglè nan yo. Son metòd, se avè l pou l atake, e se avè l tou pou l defann tèt li. Epi 2021 an, yon fenomèn vini, li pa lòt ke. Depi lè sa, tout bagay kòmanse diferan. Lòt koneksyon ap fèt, yon lòt vayb nan endistri a. Kidonk, Asap pa sèl ankò, stil la pa pou sèl li. Men, nèg yo te toujou ap travay, yo chak bò kote pa yo, san yonn pa deranje lòt. Yon bagay ki te etone m. M pa konn si se paske tou de sot nan BPC ki fè l te konsa. Koneksyon sou koneksyon ap fèt, fanbase Dplog la ap ogmante, bagay yo vin chanje. Bagay yo vin chanje, Dplog ap mande gwo kòb pou l jwe, fanatik tout kote ap mande pou li. E se la, Asap Fresh pral fon pòs, epi tout bagay kòmanse ap chanje. San m pa pale anpil, ban m fè n wè pòs la. Nan tweet Asap la, li te fè konnen. Ti piti sa a m wè ki devan m nan, li pa kalite. M ap fè nou travay tankou bèt, nou frekan twòp. Pou kiyès, daprè nou menm, Asap fè deklarasyon sa? E n konnen byen, twòpè k ap mennen nan moman an, li pa lòt ke Deplòg. Nan deklarasyon l lan, li fè konnen, l ap fè Deplòg travay tankou bèt, paske li frekan twòp. Gen kèk fanatik Deplòg ki pa kontan deklarasyon sa. E yo pa t pran tan pou yo te reponn Asap.

Touswit, yon lòt fanatik te pwefere itilize yon vès de plòg pou l te reponn Asap. M mete w sou presyon pandan m ap koule sou a pa gravite. Kòment sa pa t fè Asap plezi, touswit li te oblije reponn. Asap ta pral reponn dlo sikre pa kalite, yon fason pou l fè referans a stil de plòg ap fè a.

E li te menm tak de plò. Presyon an te kontinye ap monte, fanatik t ap reponn lòt, tak o tak t ap fèt anba pòs asap la. Gen youn ki di, No konparezon nou vin la avyon sistèm ki foul ak tach. Nege, nèg sa pa gen parèy an Ayiti. Se tchwapiyay sa nou fè ou konprann. Epi li te tak de plò. Gon fanatik asap ki te reponn. Ou pa remake sa ou di a pa gen sans? Kote ou jwenn asyèt sa a ou di a?

Aprè deklarasyon Deplòg lan, Asap te ripòs yon pòs pou l te reponn Deplòg konsa, Zòzò kopi ti bouzen ba w fo kwis. Yon fason pou l di Deplòg si l wè l soumoun kounya se stil li l ap imite, li pa vini ak kenn nouvote nan game nan. Men Deplòg li menm, li te bay ASAP yonn nan pi bon repons ki te ka genyen, kote li te pwofite anonse mixtape li k ap gen pou l soti. Nou konnen Mistè El Busy, li la pou nou, li la pou l ede n konprann, li la pou l chache pou nou, m pral fè n tande kèk mizik k a gen pou l sou mixtape De plug la. Ou se jackpot ou sidi Kiyès ki bay ide a Rap mwen degre ideyal Touton nasyon enfekte Checkpoint nou ilimite Polis konn sa tès wate M pa pèdi tan nan konte Biyè vè, biyè ble Lè fas se koulè m sonje Tankou rara m nègre m no limit We make a movie Avè di m fin konpoze Manzè konn rezilta m tankou kanje Kontwòl la fèt nègre sou yon zile

W oblije ban m talon bitch menm lè w pa met kiki Tout ti monnen chifonnen w Chemiz mwen kase ak on pli. Ban m fè n tande yon lòt ankò Repons, Asap te moutre misye Li tèlman gen mizik ki pare Se ti freestyle l ap fè kounya Ban m moutre n kòman Asap t ap vibe.

Sa n konprann de epons de plòg la? Kòman nou konprann bif la? Kòman nou panse sa ap fini? Eske n panse de plòg pral pran anpil frap nan men asap jan l di l lan? Paske asap fè konnen li pral tèlman ba misye defi li pral fè l travay tankou bèt. Dim tout sa n panse nan espas kòmantè lan. Kòman n panse sa ap fini, kiyès nou panse kap kite pou lòt. Epi pa bliye abone a chanèl Mister Elpizi a koz depi gen nouvote ki tonbe nan dosye sa map vin avèl pou nou e nenpòt nouvote ki gen nan Etienne Maille la tou nap jwenn li sou chèn sa. Like video nou yo. Kòmante, pa bliye di sa w panse, sa enpòtan pou nou anpil. Epi pataje pou kontinye sipòte. N ap kwaze nan yon pwochen video. Tchaw! Bèljè detay
Tout sa k sanble rasanble Kè m kontan lè m wè tout zanmi m la Menm moun nou pa rekonèt N ap ba yo vi, n ap ba yo trip la Epi pa gen chita